Voila medam e mesye isi Mister Wiser Radio Tele Wiser nou live la nan Haitian American Festival depi lakou West Palm Beach yon randevou ki gen anpil gwo djaz ladann tankou T-vice, Klass m kapab di w Nu Look, Sweet Micky avèk anpil lòt gwo atis envite. Ebyen jodi a la se yon onè pou nou gen sou platform Wiser Show, Radyo Tele Wiser depi West Palm Beach avèk nou, the one and only, Maestro T-Vice la. Bon, mesye sa li menm li pase de prezantasyon, e fò m di n byen, men lòm nan, Maestro kòman nèg ye, kòman sa ye? Tout bagay anfòm, tout bagay anfòm, e nou la n ap travay, ou konnen, ou konnen, ou konn lavi mizisyen an, se monte desann. Pa gen pwoblèm. Bon, Maestro, nou konnen ke se vakans, e anpil fanatik T-Vice, ilèvrè ke n gen avèk Toto Show, e Roberto toujou kenbe fanatik yo update. Men, moun yo toujou di ke ou pa preske pale souvan. Sela vle di gen anpil bagay moun yo jwenn yo nan men Roberto. Men, gen de kesyon, on moun se maestro a menm, se maestro djaz la menm pou poze l, pou konnen ki sa k ap pase de T-Vice, koman djaz la ye, koman djaz la ap bouje. Nou tout konnen ke o pwen de vi pwodiksyon T-Vice rete, pou m pa di number one, ok, nan makèt la, nan makèt biznis lan, Vice Suke Production. Men aktyèlman la, Sou kisa T-vice ap travay eske T-vice nan studio aktyèlman la paske fanatik yo di ok jan biznis lan vin vire la se taw taw ou wè sa mvle zou lan T-vice li menm pa bò kote pal bon nou pa oblije pou nou wè wi paske nou menm nou rete lejand nan biznis lan deja atravè de eksperyans nou men aktyèlman la fanatik T-vice yo Paske gen anpil bri, gen anpil rimè, gen anpil ti pale anpil, gen anpil, lè m di pale anpil pa yon pwen de vi negatif, men se yon pwen de vi m kapab di espwa, paske o pwen de vi de T-Vice, jiskavan nou reyantre nan manman kesyon ansanm avèk ou, kòman djaz la ye maestro? Enben tout bagay anfòm, e apre 25 an, m pa kwè gen anyen k ap fèt nan tèt cho, e nou, nou, nou panse nou gen yon katalòg de mizik kote ke nou pa oblije gen defwa ap lage nouvo mizik, paske. M konn ap jwe de bal epi m ap jwe dènye mizik epi moun yo di m ah maestro lage tèl mizik ke m te fè an 94 banm yon ti retouch banm ou konprann sa m ap di w gen konsèp lan gen de fwa se pa tout tan ap lage nouvo mizik nouvote an bon se vre men se pa tout tan tout tan fò mizik lan bon se pa nik lage mizik fò mizik la bon e nou menm m panse ke nan studio a nou chaje mizik nou just bezwen yon tan pou n chita pou n. Pou n deside ki mizik n ap met deyò. E Roberto gentan gen yon mizik, m gen yon mizik. M panse apre Summer a nou ta pral lage yon mizik pou vakans lan. Men avèk koup di monn lan, li vin yon ti jan, pa gen yon nèg, yon nèg ka fè sa. Lè moun pa sou mizik, moun e foutbòl y ap gade. E apre vakans lan m panse ke n ap lage yon mizik a tout videyo. E nou gen yon lòt konsèp ke n ap travay sou li e an tèm de kijan nou pral fè albòm kounye a. Paske albòm lan vin yon dosye k trè sansib. Lè yon mizisyen chita li fè 14 mizik, 12 mizik, epi moun pa achete album ankò. Eske sa vle di ke w pa rantre nan lojik kreyòl la? Lojik kreyòl lan, premye nèg ki te pale sa a T-Djo se te mwen. E mwen ki te vin a ide sa a. Paske se sa m te konn fè epòk T-Vice. E 6 mizik m te konn fè epòk T-Vice, Micky, Top Vice. Nou te konn fè 6 mizik yon kanaval. Nou pat janm fè 12 mizik. Bagay la vin ogmante avèk lòt djaz k ap parèt yo. E ou konnen gen konpetisyon an, se sa l ye. Gen de djaz ki di monchè sa a te fè 6, ban m fè 10 pou m wè si m a vann plis CD. Epi e rap ogmante. Li tounen 12, li tounen 14. Men an reyalite lè w fè 14 mizik, m p ap ba w manti, li te mèt 14 hit, men se 2 ou 3 k pase. E piblik la pa gen tan pou l ap tande 14 mizik chak djaz. Paske ou gen yon vi tou. Lè w fè yon playlist. Se pa yon grenn djaz sèlman w tande. Ou fè yon playlist kote gen yon pakèt djaz. Men si w ap pran 14 mizik yon djaz, yon 14, 14, 14, ki longè playlist sa pral gen? Ou konprann sa m di w? So bagay la vin yon ti jan ap chanje. Menm ameriken yo se sa y ap fè kounye a. Ou wè ameriken yo se lage grenn mizik, lage grenn mizik. Egzakteman.
Men konnen ke biznis lan se pa menm bagay ansanm avèk biznis ameriken an yo menm paske ameriken yo li menm yo fè kòb yo nan streaming. Nou menm an Ayiti, kou pwoblèm entènèt, bon, ou konn bagay yo deja. So, men, jan ou di la a, èske ou kapab ba nou yon ti apèsi kòman T-Vice pral lage pwodiksyon yo deyò? Èske se pral, ou pral retounen nan menm fòma 6 mizik yon kanaval la, 8 mizik kèlkonk? Nan, m panse ke se pa kòm si lage 6 mizik konsa. Petèt nou ka lage yon 2 mizik a videyo, apre sa n fè yon albòm kote gon 6 mizik epi se 8 mizik ki vin gen sou albòm lan, n fè yon lòt 6 mizik 9. Ou konprann? E nou poko konnen. N ap reflechi ki jan paske li di. Li di vrèman pou w fè 13 mizik epi lè w gade ou wè se 2 k pase. E lè w ap tande albòm lan vrèman ou di kèt mesye gade yon mizik ki jan mizik sa a fè pa pase. E gen moun ki di w monchè ou met mizik sa a twò dèyè nan albòm lan. Fòk gwo mizik ki dèyè. Èske ou konprann? Men pou sòmè a la aktyèlman la, ki m kapab di ki orè djaz la pou sòmè a la an Ayiti? Bon nou toujou full pou sòmè a paske T-vice son djaz depi 25 an, ke l gen albòm, ke l pa gen albòm, ke l pa gen anyen, li gen fanatik an Ayiti nan tout kwen peyi an. Son djaz kanaval, depi ou son djaz kanaval ou gen moun nan tout kwen. Ou pa oblije gen on mizik k ap mache. Gen djaz k oblije gen on mizik, de mizik k ap mache. Nou menm Whatever sa li a paske se yon djaz ki disipline, depi wè li fè 10 zè di swa boo li frape. Ou konprann? Sa vle di moun lan garanti kòb li an li menm. Li konnen ke ti vayb sa pa okap, pa gen griyen dan, li konnen ke non sèlman yap jwenn plezi, yap jwenn djaz lan a lè pou tout yon sware, se pa 2 zè. Gen djaz ki konn parèt nan pwovens, A minwi edmi inè di maten wap parèt nan pwovens li di sa vle di djaz sa ou gen tropicana ou gen septen ou gen ti vice djaz sa yo toujou on time so m panse se sa e nou gen yon summer ki full nou gen anivèsè nou an kap fèt e club e decameroun le 4 m kwè se 3 jou. 4 5 6 si m pa twonpe m nou gen Sweet Micky kòm guest ane sa avè nou e se yon gwo gwo event ke nap fè depi des années nan 2 Cameroun epi n chaje lòt kote nan tout lè pwovens tout kote nèt. Se ap toujou menm dat la?
Menm dat la m kwè 4 out anivèsè a. Finalman 2 Cameroun rete destinasyon selebrasyon T-vice? Li rete sa paske nou te kòmanse li nou wè moun yo renmen l paske gen anpil moun ki tou pran sa kòm vakans otèl la bèl otèl la bò bon sèvis. Sa vle di ou menm wap chè ti kòw desann, ou pa menm pase pòtoprens ou tou Ohio ou gen lanmè, ou gen aktivite pouw fè ou monte jet ski, ou manje lanbi, ou jwenn plezi, m panse ke olye ke wal nan wal nan bal ou konprann yon anivèsè ap fèt nan petyonvil lan oubyen whatever kote nap fèl la epi moun lan annik vini li menm li antre li chita epil pran 4 èd tan mizik la li gen 3 jou 4 jou 5 jou poul pran plezi agogo. Bon, maestro, kesyon tout moun bezwen konnen. M rete kwè ke antanke Maestro T-Vice yon nèg ki sansib pou djaz la, pou m pa di plis pase Roberto menm paske ou rete, ou rete, m kapab di se motè djaz la. Men, nan moman la a, deyò a gen yon pakèt pale anpil. M rete kwè ke w gentan konnen ki kote m prale. E fanatik yo ap ret tann sa. Sa se si, daprè sondaj ke m fè nan emisyon, radyo, televizyon, ebyen, Sondaj la rete pozitif moun yo di wi. Atis fè sondaj lan menm rezilta. Mwen menm map bezwen sondaj pa w. Paske bri men avan m ba w dezyèm kesyon an map ba w premye volè kesyon dabò. Wi ou non e kòman èske gen chans gon fòt chans pou Oli Durè tounen nan T-vice? Bon banm di w se pa premye moun ki mande m li e m panse se pap dènye moun tou. Menm lè m reponn kesyon chak jou E pa bliye Olivier se yon moun nou te pran ki te gen anpil talan men ki pat janm nan biznis mizik. So Mwa Roberto m pa ka di se Mwa Roberto ki fè misye paske misye fèt a tout talan l men nou montre misye chemen biznis lan paske biznis sa ou gen dwa konn chante pou ou te mwen gen chaj atis ayisyen ki konn chante gwo atis ki pa ankenn kote men ou pa konn biznis lan. So nou montre misye chemen biznis lan m panse misye fè chemen l bon misye te vle al fè a fè pal. Misye ale. Li retounen. Li vral fè afè pal yon dezyèm fwa. Pa gen pwoblèm. Kounye a w vle tounen yon twazyèm fwa. Se pa ke nou menm nou pa vle pran misye. Bon nou wè m repale a misye. M pale nòmalman a misye. Aktyèlman m gen yon mizik m ap mikse pou misye nan studio a. Wi men, ekskize m e Maestro, san dekoupe w men, Dapre les dires, paske ou konnen nou menm, nou menm nou pa prèske fè bòz nou menm, nou nou vin, e sa k fè nou vin nan sous lan la. Ta fè konnen ke Roberto pa gen pwoblèm pou misye tounen nan djaz la, pi gwo pwoblèm nan se ou menm ki pant lan ki pa dakò. Bon, se pa ke m pa dakò men se kankou si w gen yon fi, w ap sot sa a fi a. Fi a kite w de fwa pou yon nèg. Kounye an li di w, non twazyèm fwa a m p ap fè l ankò. So ki ki ki chans ki genyen pou l pa fè l e ki chans ki genyen pou l fè l ye. So m pa di ke misye pap tounen men si l ap tounen fòk se yon bagay ki fèt a tèt poze. Se pa yon bagay an woy woy just ok ou tounen epi ou tounen epi gaz kole epi kounye a apre 3 mwa la epi bon. Mesye e fò m al fè yon lòt bagay wi. Lè ou destabilize òkès la. Sela vle di ou pa gen pwoblèm pou Oli tounen nan djaz la, men èske fòk ou di ke fòk li fèt nan yon fason. Mwen yon granmoun, sa vle di si se sa. Kontra a tou sa. Tou kontra a si se sa misye vle tou, fò misye konn se sa l vle, se pa kòmsi oh paske nan moman l pa genyen l ap fè l vle vin nan T-vice non. Fò se sa w vle, gen sakrifis ki pou fèt tou. Ou konprann paske lè w nan yon biznis, gen sakrifis ki pou fèt. Se pa just ou vini tout bagay bèl. Ok nan kesyon pyèj yo map toujou baw warning nan avanm lage ok yon kesyon pyèj ok m pata sipoze dil men m baw l paske m pa vle w moute nenpòt fason e anpil moun remake ke yo fè konnen èske pa èske T-vice bezwen Oli Oli bezwen T-vice nan moman èske w panse sa. Bon sak vin rive pa bliye Olivier te gen lè album kitem viv lan te sòti nou te gen 2 hit misye te chante. Misye te vin chante yon lòt hit ki se ma cherie je t'aime toi et moi janm di w lan misye gen talan e m panse ke mwen a misye nou mèch sa vle di misye vin a mizik lan mizik lan petèt a 50 ou 60 pousan dènye 40 pousan ou dènye 50 pousan an se mwen k pou bay li sa vle di se menm jan dan lavi nan nan nenpòt bagay gen 2 moun yon negatif a yon pozitif ou toujou bezwen yon negatif a yon pozitif pou w jwenn kouran ou konprann m panse ke misye a T-vice klik Yo nou jwenn mèch lan. Ou konprann? Se pa ke m bezwen misye, misye bezwen m. Misye pa nan T-Vice depi 4 an, T-Vice ap viv. Men m panse si misye la, misye ap pote yon plis pou nou. Se, se sur. Sela vle di, aktyèm, men èske nou chita, nou pale? Paske aktyèman la nou wè gen yon bagay, nou wè T-Vice fè l plizyè fwa avèk Oli. T-Vice featuring Oli Durè. Bon nou poko pale, misye ap regle afè li. Misye, misye gen yon pitit tou. Misye ap jere, misye ap jere de twa ti afè l an Ayiti. Vakans pral rive, nap fin fè vakans nou. Janm di w lan, lè a gen pou rive wi time men nou pap fè anyen nan tèt cho. Paske nou te fè sa 2 fwa an tèt cho, li pa mennen nan ankenn kote. Nou te vin pran yon lòt chantè pou ranplase misye, li stil pa mennen nan ankenn kote. So, fwa sa a nap fè afè nou an tèt poze. Se sak fè n voye Roberto devan, nou met Chokito sou gita, djaz la ap jwe, tout moun kontan, epi nap swiv. Ok, dènye kesyon pou n fini. Men fanatik yo la ou wè map baw mikro a pou reponn fanatik yo pou pale ak fanatik yo eske ou garanti fanatik yo wi yap jwenn chans pou jwenn Oly Durè nan sen T-vice pa sèlman featuring T-vice? Bon la ankò m paka reponn pou ou m pa pou kòm m pa pou kòm nan T-vice pa bliye T-vice gon manadjè ki se manman m epi l gen Roberto ki se biznis patnè m epi l gen mizisyen yo tou ke m toujou mande opinyon tou paske nèg yo ap viv avè m. E m toujou pale a nèg yo. Si m gen 8 nèg avè m k ap vire avè m, nèg yo di m Maestro se pa yon bon ide bagay, petèt m ka pran sa an konsiderasyon. So fò m pale a tout ekip lan, chita epi pou n konnen ki desizyon n ap fè. Sela vle di, aktyèlman la moun yo pran kòm yon bèt nwa, se ou menm ki bloke Olivid nan T-Vice. Sela vle di, chaj sa k sou do la, w ap ride avè l annatandan ou dimwens it is what it is? Mwen se mwen k mwen an, se mwen ki. ki travay ou konprann e at di ènn òf de dey men nap fè sak bon pou nou nap fè sak bon pou òkès la m pap fè sak bon pou mwen map fè sak bon pou òkès la paske Renaldo se Renaldo map kite Renaldo a kote men biznis lan se T-vice so m oblije pwoteje l. Men depi tout pwen yo reyini wi ou li kap tounen nan T-vice. Why not? Of course! There you have it ladies and gentlemen, nou tap pede mandem pozem kesyon an ebyen nou jwenn li isi Mister Waiger se ta avèk nou maestro T-vice lan Renaldo Menni papa maestro el maestro mèsi maestro pa gen pwoblèm anpil respè men anvan w ale ou pa di yon ti mo non avèk fanatik yo. Nap di fanatik yo m renmen nou e san nou menm pa gen T-vice apre 25 ans ap bay sipò ou konprann son gwo bagay li ye epi kenbe la sipòte konpa dirèk la tou konpa dirèk la e mizik lakay nou menm lè e Jèn yo sèjousi yo, yo gaye nan tout mizik men sipòte konpa a, konpa a se nou menm li ye. Nou pral monte live la si gon sipriz T-vice pa repon anndan la paske nou konnen konnen eske nou pral jwenn elikoptè anndan an bon nou konnen se pwen fò nou. Nap jwenn elikoptè a, nap jwenn Gouv nan nouvo album lan tou epi nap jwenn yon bèl entwo ke nou fè spesyalman pou festival la epi nou fè yon ti sèt tou kote nou fè yon medley a tout hit T-vice yo so nou nou pral met plezi. Mèsi maestro, m apresye sa. Mèsi. Mèsi maestro. Anfòm. Vwala medam e mesye isi Mister Wiser, Radio Tele Wiser. Way jòj yo se te avèk nou mesye Renaldo li menm maestro T-vice ebyen nou jwenn li ou menm ki te toujou bezwen konnen èske Oli Durè gen chans pou l retounen nan T-vice maestro a li menm reponn a la manyè de li menm ou kapab wè maestro a reponn kesyon yo avèk anpil pridans anpil prekosyon men kanmenm nou kapab pote two and two together pou n kapab wè ki kote ou di mwens kisa maestro a li menm li vle di nou isi Mister Wiser like paj lan branche show an. Wiser Show, like paj Wiseup Media info sur epi Wiser Media. Ou menm ki ta renmen fè pwomosyon ou menm atis, ou menm m kapab di pwomotè, biznisman ki ta renmen fè biznis ou pase ebyen swa sou paj lan ou di mwens sou paj sou tout paj nou yo ki gen dè milye moun kap gade ou di mwens sou Wiser Show ou di mwens sou radyo a